Vandredi 15 oktòb 2021 gwo bonswa pou tout zanmi James Evosport yo ki pral gade videyo sa ansanm avèk nou. Men kèk pwen nou pral gade, nou pral wè ansanm avèk mwen nan jounal spò an apremidi an. Yè se te eliminatwa koup di mond nan zòn amerik di sid lan e nou pral wè kòman sa te ye. Nou pral fè yon ti pale e 2 e mesye sa ki e Luis Nazario Dali Maronaldo e fè e sou Karim e Benzema epi nou pral fè yon ti pale de Didier Deschamps e nap fè yon pase nan Concacaf lan nou konnen e pou nou wè kòman sa te ye avan yè e nou pral pran ti poz lan etou nap tounen apresa pou nou kapab devlope tout pwen sa yo ansanm avèk James Evosport. Nou retounen apre poz la pou n kapab devlope tit yo nan jounal espò an. E Argentine tap jwe yè fas a seleksyon e Peruvienne nan e yon match e ki fini yon gòl a 0 an favè e seleksyon e Argentine nan e se Lautaro Martinez e ki te make e grenn gòl grenn gòl match lan e sou yon pas e de mesye sa ki rele e Molina. E sa nap mansyone e nan match e e sa e Argentine sou 25 kièm match li e san pèdi e avèk e mesye sa ki rele Lionel Scaloni an E pandan Lionel Scaloni ap antrene ekip sa, se Lautaro Martinez ki meyè bitè pou Lionel Scaloni e pou seleksyon Arjantin nan. Avèk 17 reyalizasyon, Lionel Messi an dezyèm pozisyon avèk 15 reyalizasyon. Men kòman estatistik yo te ye, gen Arjantin ki te fè 7 tir nan gòl, Pewou fè 5 tir e nan gòl, 2 tir kadre bò kote seleksyon e Arjantin nan e 3 tir kadre e bò kote e seleksyon e Peruvyèn nan. Arjantin e te gen posesyon bal lan e 68 pou san e 32 pou san e pou seleksyon e Peruvyèn nan. E se konsa e sa e te ye. E nap mansyone e fanatik Arjantin yo vrèman kontan e wè sou bèl seri sa e seleksyon Argentine nan e a ap jwe la e 25 match e san pèdi e sa nap mansyone nan ma nan match e sila gen e seleksyon Peruvienne nan ki te rate yon penalite e ala e 68 tièm e minit e de je e Lautaro Martinez nou konnen kap jwe anndan ekip e Aston Villa mesye sa e sou 9 pena sou 9 dène dènye e penalite yo chute yo chute e sou li e swa nan club ou an seleksyon e gen 3 ki gòl. 6 ki pa antre nan filè e swa l stope yo ou byen y ale tèt gòl e se konsa e sa te ye e nan match Arjantin e fas a seleksyon e Peruvyèn nan. Nan match seleksyon e Brezilyèn nan li menm e Brezil ki tap jwe fas a seleksyon Irigweyèn nan yon match ki fini 4 gòl a 1 an favè e seleksyon e Brezilyèn nan gen Neymar ki te ouvri skò e nan match e sa gen e Raphinha ki fè 2 gòl nan match an e dezyèm gòl lan e twazyèm gòl lan. Epi gen Gabriel Barbosa kap jwe anndan ekip e Flamengo an e Gabigol ki te make e ka e ki te make katriyèm gòl lan pou seleksyon e brezilyèn nan avan sa se Luis Suarez ki te e redi redui skò ki te mete match lan e 3 a 1 e ki te redui skò lan pou ekip e irigwèyèn nan sou yon kou fran dirèk Ederson Morales pat kapab e fè anyen e sou aksyon sa ki te pèmèt irigwey redui skò e se konsa e sa e te ye. E sa nap mansyone nan match sa, gen Raphinha e kap jwe anndan ekip Leeds United lan ki gen nasyonalite e brezilyen e brezilyèn e italyèn e mesye sa e ki e m kapab di ki jwenn chans li anndan seleksyon brezilyèn lan kap byen konpòte l anndan e seleksyon e brezilyèn lan la m kapab di ki fè 3 3 gòl e nan 3 match youn li te antre e fas a seleksyon e venezyelyèn lan e yè li te titi li te titilè. Li pèmèt ekip seleksyon brezilyèn nan bat 4 gòl a 1. Sa n ap mansyone ankò nan match la, gen Neymar ki kraze match la yè, ki fè yon gòl, 2 pas desiziv pou Neymar ki vin pase avèk 70 gòl pou seleksyon brezilyèn nan, plis de 40 pas pou seleksyon anndan seleksyon brezilyèn nan. E nan match Brezil lan, n al gade pou n wè kòman e kèk estatistik ansanm avèk James Evosport. Brezil fè 22 tir nan gòl e 13 tir kadre. E seleksyon Irigweyèn nan byen sòti, 13 tir kadre. E e bò kote seleksyon e Irigweyèn nan se 5 tir e nan gòl 3 ki te kadre. Brezil te gen posesyon bal la 56 e 44 pousan e pou an favè e seleksyon e brezilyèn nan. Lòt match ki te gen nan eliminatwa sa, se Bolivi e ki tap resevwa ekip Paragweyèn nan nan mòn nan. Bolivi bat Paragwey 4 gòl a 0. Yo te di Paragwey Bolivi bezwen bat ou se lal mennen w. Epi tou gen Kolonbi li menm ki te fè 0 0 avèk seleksyon Ekwatoriyèn nan. Se ta twazyèm ki tap jwe avèk katriyèm. Eskò a pat chanje, se 0 0. Epi gen Chili li menm kap souke kòl la pou l wè eske l kapab jwenn yon plas e pou l kapab avanse nan. E nan pou li kapab avanse pou Grèsi kapab jwe al jwe mondyal Chili te fè te bat ekip Venezuela 3 gòl a 0. Men kòman klasman ye. Men kòman klasman ye nan zòn Conmebol la, Brezil an premye pozisyon 31 pwen. Arjantin an dezyèm pozisyon 25 pwen, Ekwatè twazyèm 17 pwen, Kolonbi katriyèm 16 pwen, Urugwe k ap glise desann la 16 pwen an senkyèm pozisyon, Chili an sizyèm pozisyon 13 pwen, Bolivi an setyèm an setyèm 12 pwen, Paragwe uityèm 12 pwen, Pewou an nevyèm pozisyon 11 pwen epitou gen Venezuela ki an bon dènye ki avèk 7 pwen e sèlman. Ann al fè yon ti gade pou n wè kòman sa te ye e nan konkakaf lan e nan jou ki sot pase yo la, avanyè, e nan konkakaf lan e n ap di w e gen e seleksyon e amerikèn nan ki te bat Kostarika 2 gòl a 1. Ni Kanada ki bat Panama 4 ki te bat Panama 4 gòl a 1 e Panama te ouvri skò. Gen Jonathan David ki fè gòl epi gen Alfonso Davies kap jwe nan Bayern de Munich ki te fè gòl pou ekip Kanadyèn nan. Gen Ondiras ki tonbe lakay li devan ekip Jamayik lan 0 2 epi tou gen Salvadò ki tonbe devan ekip Meksikèn nan 0 2. E nou prale trè rapidman la poun kapab al wè kòman e klasman E kòman klasman ye nan zòn nan zòn e Concacaf lan, gen e Meksik e ki an premye pozisyon avèk 14 pwen, Arjantin an dezyèm pozisyon avèk e e Etazini padon, Etazini an dezyèm pozisyon e avèk 11 pwen, gen Kanada ki an twazyèm pozisyon e avèk 10 pwen, Kanada kap gade pou l wè si l e si l kapab jwenn e jwe e koup di mond pou la premyè fwa e nan istwa li, gen Panama ki an katriyèm pozisyon 8 pwen, Kosta Rika. an senkyèm pozisyon e avèk 6 pwen, e Jamayik an setyèm pozisyon e 5 pwen, e Salvadò an sizyèm pozi an setyèm pozisyon avèk 5 pwen, epitou Ondiras an bon dènye avèk 3 pwen e nan klasman e Konkakaf lan. Gen Luis Nazario da Lima Ronaldo ki fè konnen sou kont Instagram li se Karim Benzema ki merite balon dò 2021 la. Nou konnen Karim Benzema ki make 34 gòl pou 13 pas desiziv an 48 match tout konpetisyon konfondi. Karim Benzema m kapab di se nouvo. Nouvo mèt ekip seleksyon fransèz lan, nou konnen Karim Benzema kap byen konpòte l nan chanpyona Despay lan la, se Ronaldo fè konnen se Karim Benzema ki merite balon dò 2021 an la. Epi nou pral wè enfòmasyon sa ansanm avèk James Prosper, gen Didier Deschamps. E dènye enfòmasyon nou, gen Didier Deschamps e kap fete 53 zan e 53 zan e sou zo bwa tèt li la, mesye sa ki fèt 15 oktòb 1968 e kap fete jodi an la e e chanpyon di mond antanke jwè, chanpyon e di mond antanke antrenè e chanpyon e dènye edisyon e lig dè nasyon e ki sot fè e ki te sot fèt ki fèt sot ki fèt sot fèt e nan wikenn e dènye an la. E nap di e mèsi avèk tout zanmi e James Evo Sport yo. e ki pral gade video sa ansanm avèk nou la e tanka pou nou menm nap rejwenn James Evosport nan yon lòt video ankò a la pwochèn epi nap tou di zanmi yo e dimanch si Dye ve nap prezan e nan match Barcelone fas a ekip Valence la a la pwochèn tchaw tchaw mrenmen nou anpil.